a mete sou chanèl pou yo kapab ki pale de kòman ou kapab kache abòne ou genyen sou chanèl ou. Pa egzanp ou konn wè gen moun ki genyen chanèl yo, yo pa vle pou moun wè kantite abòne yo genyen sou chanèl YouTube yo. Yo pa ta renmen pou yon moun wè kantite abòne yo genyen. Ou menm ki ta renmen fè E kache tout abone ou gen yo rete swiv ansanm avem m pral montre w. Pa bliye non an nou se Wilky Droom. Pa bliye abone ak chanel la patajel ak zanmi ke w genyen fè kè nou kontan pou nou toujou pote bel video pou nou e map toujou travay vin ak bel video pou nou chak semen e m di mèsi ak nou chak ki pataje video deja e mwen m toujou la map sipote nou nan tout fason. Ou menm ki gen telefon, wap antre sou telefon ou. Nou prale, nou prale nan Google Chrome. Pou nou kapab fere sa nan fè ya. Pou kapab asire abone ou yo. Nan prale nan Google Chrome. Mwen ap antre la. Rete swiv kòman map fè pou nou kapab fèl tou. Li ban nou entèfas la la konsa, nou prale kote k make nan ba de rechèch la la. Epi n klike la epi nap ekri youtube pwen kòm li tou ban mwen yon lè la. Ok. Map klike sou li. Lap mache. Pandan m klike sou li la lap mache. Sa nou pral fè la, nou prale nan 3 ti pwen sa yo anlè la. 3 ti pwen sa yo la pou nou ka mete sou vèsyon òdinatè. Ok. Nou fin klike sou li la. Li ban nou vèsyon òdinatè a la. N ap klike sou li. Ok. Fòk ou mete l sou vèsyon òdinatè. Paske ou konn se telefòn ou genyen. Si te gen òdinatè, sèlman ou ta sèlman antre pou w ta ale sou YouTube. Ok. Kounya la nou prale nan logo pelfil YouTube ou a. Nou prantre la. Ok. M prale lan epi map fè tout sa m fè yo map met yon flèch endike ou pou kapab konprann tout kote m ale, tout kote m antre. Nou prale lè fin ban nou entefas ta la konsa wap pran YouTube Studio. Tchap. Ok. Tap demare nap pran ti tan guys. Ok. Lè nou rive la, li ba ou entefas la konsa. Lè fin ba ou entefas la konsa, ki sa w ap fè? W ap desann, w ap desann anba nèt. Lè ou rive anba nèt, lè ou fin rive anba nèt, w ap pran e, w ap pran paramèt la, yon ti bagay, w ap wè li ba ou de ti bagay anba isi nan bò goch la, w ap pran ti, ti bagay paramèt la, w ap klike sou ti bagay paramèt la, sou li pou w klike. Ok, klike sou li la. Lè w fin klike sou li, men sa l ba ou, li ba w entèfas la konsa, w ap pran kote ki make canal. Si an franse l ap make chaîne. Epi m klike sou li nan bò goch la. Pandan m fin klike sou li, pandan m fin klike sou li, l ap ba w entèfas sa la ankò. Lap kote lap make konfigirasyon avansada. Ete an franse lap make paramèt avanse. Epi na klike sou li nan mitan. Ok. Lè nou fin rive la, li ba w entèfas la la pou ba w nonb de abòne, tout sa pou fè nèt, eksetera. Lè w rive, ou desann. Lè w fin desann.

li pa gen li pa gen li pa gen ti flèch la e tcheke map map klike sou li ou wè ou wè depi ou wèl vid konsa depi ou metel wap jwenn si ou poko kache nonb de abòne ou yo wap jwenn ti flèch la tcheke konsa m klike sou li la ou wè ti flèch la tcheke men si ou bezwen kache nonb de abòne ou yo wap de tcheke mwen m te gentan fèl kounya la lè ou kite ou kitel vid ou pa kitel si ou antre sou chanèl ou a ou jwenn ti flèch la tcheke la wap W ap etire ti flèch la pou l ka kache pou w ka kache nonb de abòne w yo. Konsa tou, ou wè la, li gentan, m gentan fè l. Ou wè la, li pa gen ti flèch la. Si w bezwen kite pou moun wè, abòne w vizib pou tout moun wè, w ap klike nan mitan la, w ap mete l sou ti flèch la epi ti flèch la ap rete la. Wè si w vle pou tout moun wè kantite abòne ou gen sou chanèl ou. Men si w pa vle w kite pou moun wè kantite abòne ou gen sou chanèl ou tou, w ap de w ap dekwoche l la. Epi w pral yon kote la ap make anrejistre anba an fransè si l an fransè l ap make anrejistre men an espanyòl pa m nan anyen l ap make guardar. Ok m klike sou li la. Klike sou li la epi tout bagay ok. Timoun mèsi, m di nou mèsi paske ou menm ki ap rete swiv videyo a nan kòmansman jiska lafen. E pa bliye pataje l, pa bliye abòne pou nou kapab fè nou genyen plis e devouman pou nou travay pou pi bèl videyo pou nou sou chanèl sa. Pa bliye abòne ak chanèl la. Rete swiv, pataje ak zanmi ke w genyen pou nou kapab pote lòt videyo pou ou. Ok.